Jis avan ke m kòmanse videyo sa, mwen koube m byen ba devan nou nan pou videyo avan kote ke nan videyo sa li te genyen yon yon pwoblèm de son kote ke son an li pat sòti reyèlman byen e nou menm ki te tande videyo sa malgre tou e nou remèsye nou pou sa malgre li te gen difikilte sa. E nou ap pran dè prekosyon oubyen dè mezi pou ke nou pèmèt sa li pa repete ankò. Mèsi pou konpreyansyon nou paske nou te gade videyo sa. E nou toujou, nou menm ki abòne ansanm avèk chanèl la, e ki toujou kite yon like, kite yon kòmantè, sa fè nou plezi. Mèsi anpil, e kounya n ap rantre nan videyo a.

e ansanm afin ke nou kapab pale nan video sa jodi a nou ap gen opotinite pou ke nou kapab pale nou de libète jan ke nou nan entwodiksyon an nou te wè ke nou te itilize yon sanse yon ekstrè de yon tèks kote ke Doktè Wayne li pale de Libète. Kote ke nou rann kont ke libète li se youn nan eleman ki enpòtan pou nou e kote ke pèsòn moun pa kapab ba nou libète. Jan ke li di an. Si se yon moun ki ta pwopoze nou libète nou. E moun lè sa li pap liberte ankò. Li esklav jis yon yon byenfetè, yon bagay ke yon moun li se yon swa yon òmon, yon kado ke yon moun li fè w. Sa vle di a nenpòt ki moman yo kapab pran libète sa. E lòske nou pale de libète, yon moun ki lib sa pa vle di ke se yon moun ki swa ki kapab fè tout bagay non pli. Men de preferans nou jis lib pou ke nou kapab chwazi sa ki nan volonte nou, sa ke nou ap fè a san ke li pa nwi lòt moun ki nan antouraj nou yo. Men nou jis lib pou ke nou kapab fè pwòp chwa nou, jan ke nan videyo avan ke nou te pale de. Viktim. Yon moun ki pa lib, men moun sa li se yon viktim ke li menm li ye. Sa vle di pou ke nou menm nou pa viktim, pou nou pa anba anpriz yon lòt moun, lè sa nou bezwen sa ki se libète a. Gen yon filozòf antikite ki se Epicète, Epitèt, ekskize mwa, ki di ke Sèl è lib seli ki è mèt de swa. E moun ki lib lan, sèl moun ki lib se moun ki mèt tèt li. Jan ke nou te di avan nan videyo avan, si tout fwa nou fè ti rapèl e de li menm, nou te di ke chak fwa ke ou pèdi kontwòl egzistans ou, Sèke ou se yon viktim. E menm jan e a chak fwa ke ou pa lib, sèke ou se yon viktim. Lè sa ou gen yon moun ki ap deside pou ou. E lè ou menm ou anba zòd oubyen ou anba anpriz yon moun, e ou menm ou gen pou ou sèlman sa ke ou dwe fè se chèche posiblite pou ke ou menm ou kapab sòti nan. Nan sa ke ou menm ou ye an. Chèche libète a. E se libète sa ke ou menm ou pral genyen ki pral pèmèt ke ou menm ou kapab fè chwa. Kèk fwa, e moun ke ou anba zòd li an oubyen ki ap deside pou ou a, lè li wè ke ou an kèt de libète, e sa pap fè l plezi. E l ap toujou chèche yon mwayen pou ke li menm li montre ke Sa ke wap fè a li pa bon oswa petèt li montre li wè ke li ou prale nan yon movè direksyon, movèz direksyon, men se pa sa ke li menm li ye. Men de preferans li vle pou ke ou menm ou kapab rete, rete anba, anba zòd li. Se jan ke nou, nou ka konprann, se pa lòske moun nan swa lap ba nou fè dè travay fòse oubyen fè ke. E nou ka ap di li mete nou nan esklavaj, men se pa sa ke li ye ditou. Gen sa ki rele esklavaj mantal. Le esklavaj mantal la, li ankò pli di ke loske nou menm nou nan yon esklavaj kote ke moun nan li ap fè w travay fòse, oubyen fè nenpòt lòt E bay ki ale nan menm sans lan. Men de preferans, se fè yon efò pou ke nou menm nou kapab sòti nan esklavaj mantal ke nou menm nou kapab ye, kote ke se yon moun ki ap deside pou nou, ki ap fè yon ansanm de, yon ansanm de desizyon, se li menm ki ap pran yo. Lè sa nou se yon esklav, nou pa lib. Pou ke nou menm nou kapab. Gen libète sa a ke nou ap pale a, nou bezwen fè anpil efò pou li. Fòk nou rekonèt ke nou se yon viktim. Fò n rekonèt ke nou gen yon moun ki ap manipile nou. A chak fwa, depi nou teni kont de sa, lè sa a nou ap kapab sòti nan sa a ki se libète ke nou menm nou ap pale a. Lè sa a nou ap avèk yon èt ki lib, n ap ka fè sa ke nou vle a. Tout fwa ke nou pa ka aji nan jan ke nou menm nou vle a, lè sa nou pa lib ankò. Pou tèmine, sèl moun ki lib, se yon moun ki pwofondeman ki anpè ansanm avèk tèt li a. Se yon moun ki pa gen oken krent, ki pa gen, li pa santi ke li menm li nwi pèsòn moun, e li prè pou ke li kapab fè sa ke li menm li vle, sa ki nan volonte l. e san ke l pa gen pèsòn lòt moun ki kapab kontrent li, sa se moun sa yo ki lib. E toujou sonje sa, e nou menm ki a gen opòtinite pou gade videyo sa, sonje ke moun ki lib yo sa se moun ki pwofondman ki anpè ansanm avèk tèt li, san ke ou pa gen anyen ki ap nwi ou. Sa se sa ke li menm li ye. An nou fè efò pou ke nou kapab rete lib, pou ke nou pa gen pèsòn moun ki mete nou nan yon esklavaj mantal, ki ap pran de desizyon pou nou, pa mete pèsòn lòt moun a la wotè de nou menm, ki pou pèmèt nou. Tounen yon esklav oubyen pou ke nou kapab yon viktim. Nan videyo avan jan ke nou te di an, nou te di nan fen videyo an, e kisa ki kapab koz yon moun li li pa yon viktim. Ebyen pou ke nou menm nou pa yon viktim, nou dwe lib. Sa se sa ki pral pèmèt ke nou menm nou pa nou pa yon viktim. Tout fwa nou pa vle nou pa vle viktim, nou bezwen fè efò pou ke nou kapab sòti nan Nan sa ki se esklavaj mantal souvan ke kèk moun yo mete nou pou pran de desizyon pou nou. E nou te kontan pou ke nou te pataje videyo sa ansanm avèk nou e nap mande ansanm avèk nou nou kapab pataje li epi like li kite yon kòmantè pou nou e paske kòmantè nou yo trè enpòtan. E konsa ke nou ka ap di nou ki sa ke nou pou nou amelyore e yon fason pou ke nou menm nou ka ap grandi de jou an jou. Nou renmen nou anpil. Se te nou la ofisyel.